Bonjou ou byen bonswa tout zanmi kap gade ou byen tande podcast sa tou patou sou la tè se yon plezi wi se toujou yon plezi pou nou ansanm pou nou vwayaje a travè istwa nou Mwen toujou di li yon pèp euh, ki pa konnen istwa li se yon pèp san memwa e yon pèp san memwa pap euh, wè euh, kote liye Kote l soti, kote l ye e pou ki sa li ye kote li ye a. Paske istwa ap se yon bagay ki eklere nou sou pase nou e ki fè nou fyè de pase sa a e ke si nou pa twò fyè de pase sa a kòman nou kapab itilize pase sa a pou nou amelyore fiti nou. Jodi a se 5 fevriye 2024 e jodi a nou pral pale de plizyè evenman ki te make dat sa nan istwa peyi Dayiti. Premye evenman nou pral pale maten an se te sinyati de premye pwojè konkòda ant gouvènman. Ayisyen avèk Sensyèj. Lè nou di Sensyèj, nou wè Vatikan ki se. Pi piti eta nan mond lan e ki se eta Legliz Katolik. Dezyèm evenman nou pral pale jodi a se yon konvansyon ki te sinye ant gouvènman peyi Dayiti ak gouvènman Repiblik Dominikèn nan ane 1890. Twazyèm evenman nou pral pale jodi a, pa pase twò twò lontan, te pase nan vil de Gonayiv se te nan dat 5 fevriye 2004 kote ke yon gwoup rebèl ame ki tap goumen kont gouvènman Jean Bertrand Aristide la, enben mesye sa yo ki te kòmanse. pran anpil lokalite nan depatman Nò, enben mesye sa yo te ateri nan vil Gonayiv 5 fevriye 2004. Pa ale, nou pral retounen pou nou pale w an detay de seri devenman sa yo ki te pase yon 5 fevriye e ki te make istwa. peyi nou e ki, petèt, kontinye gen enpak sou nou jodi a antanke pèp. Jan mwen te anonse li nan entwodiksyon podkas sa pou jodi a, nou pral pale w de evenman sa ki te pase nan dat 5 fevriye 1834 ki se sinyati de premye pwojè konkòda ant gouvènman ayisyen an avèk Le Sen Syèj. Le Sen Syèj se Vatikan, e ou konnen se la Pap la rete, Pap la ki se chèf Legliz Katolik. Anvan nou devlope pwen sa, li enpòtan pou nou ta di ou kisa yon konkòda ye. Paske gen de moun petèt ki ap tande oubyen gade podkas la, ki se premye fwa yo tande pale de mo konkòda a. Nan sans jeneral, konkòda se yon akò, yon trete ki siyen antre de pati. Nan sans jeneral tou, li vle di se yon ak de konsilyasyon antre de pati advès. Men nan sans politik oubyen relijye, on konkòda se yon konvansyon. ki siyen antre Sen Syèj pou Legliz Katolik, ki se yon pouvwa espirityèl e yon eta souveren, konsènan jan Legliz dwe òganize relasyon ki dwe genyen antre de peyi yo. Enben, pwojè Konkòda sa a te defini yon ansanm de règ, de prensip ke Legliz Katolik k ap tabli l ann Ayiti te dwe respekte. Te. Konkòda sa a te sinye pa Monsenyè England, ki te reprezante Sen Syèj, Legliz Katolik, e Beaubrun Ingignac e Beaubrun Audouin ki te reprezante gouvènman Prezidan Jean-Pierre Boyer nan epòk la. Premye konkòda sa a te gen ladan disèt atik e, jan mwen te di li lè mwen t ap defini konkòda a pou nou, enben se atik sa yo ki t ap pral regilarize sitiyasyon Legliz katolik ann Ayiti. Men, malerezman, se te yon pwojè de konkòda. Konkòda sa a li pa t rive ratifye jan sa te prevwa pou yo te fè li anvan dat premye mas 1837, men, Yon dezyèm pwojè de konkòda ta pral sinye 2 zan pli ta. Si nou bezwen plis enfòmasyon sou kesyon pwojè konkòda sa, nou kapab konsilte liv Gabon Alphonse lan ki rele Notes sur l'histoire religieuse d'Haïti, de la Révolution au Concordat, 1789-1760, Port-au-Prince, Petit Séminaire Collège Saint Martial, se yon liv ki pibliye an 1933 e nou kapab ale nan paj 497 pou rive nan paj 499, n ap jwenn plis enfòmasyon sou kesyon pwojè konkorda sa a. E liv sa a li disponib nan. Bibliyotèk Pè Spiritain, Peti Seminè Kolèj Sen Marsyal. Bon, kòm nan moman m ap anrejistre pòdkas sa a, zòn Peti Seminè a se yon zòn wouj e li ka petèt difisil pou yon moun ki ta bezwen fè rechèch sou kesyon pwojè konkòda sa a pou rann ou nan espas sa a jis pou kapab konsilte liv sa a. Lòt evènman ki te pase e ki te make istwa peyi Dayiti se te nan dat 5 fevriye 1890, enben nan peryòd la te gen yon konvansyon ki te siyen ant Ayiti e la Repiblik Dominikèn. Alò se pa jodi a Ayiti avèk Repiblik Dominikèn se de frè ènmi, men èske Dominiken yo se frè nou vreman? Petèt nou menm nou ka konsidere yo kòm frè nou paske nou pataje yon menm il. Men yo menm, m pa kwè yo wè tèt yo kòm frè non. Premyèman, yo gen yon konplèks de siperyorite paske po yo blan. Dezyèmman, yo pa janm padone nou lefèt ke nou te okipe yo pandan 21 nan. Enben, nan dat 6 fevriye 1890, te gen yon konvansyon ki te siyen ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn, Se te prezidan peyi Dayiti, prezidan Ipolit, avèk prezidan ilis ewo pou Repiblik Dominikèn ki te siyen konvansyon sa a nan komin Tomazo. Objektif konvansyon sa a se te pou te konsolide lamitye antre lè de pèp. Eske pèp ayisyen ap janm zanmi a pèp dominiken oubyen eske pèp dominiken ap janm zanmi avèk pèp ayisyen? Men nou kondane pou nou viv ansanm paske nou pataje menm il, nou pa ka separe il yo e nou pa ka detache il yo. Dènye evènman ki make listwa yon 5 fevriye ke nap pale de li jodi a, te pase nan ane 2004, wi, sa pa gen tro lontan, se te rebèl ame ki tap goumen kont gouvènman Aristide nan epok la, yo te rive. nan vil Gonayiv. Nou konnen nan epòk la, Gonayiv se te vreman yon vil ki te trè trè zostil a Jan Bètran Aristid, si byen ke nan dat premye janvye 2004, kote Aristid te prezan sou plas Gonayiv la kote endepandans Ayiti te pwoklame 200 zan avan sa, e Aristid pa t rive fini diskou li a paske nèg ame ki te soti nan katye popilè Raboto ki t ap goumen kont Jean-Bertrand Aristide, te simaye kout bal. Nan epòk la, te genyen prezidan Sid-Afriken an ki te envite pou te vin patisipe nan evènman sa yo, enben, se anba kout bal yo te kite vil Gonayiv. Enben, nan dat. 5 fevriye 2004, rebèl yo, ki te regwoupe yo nan yon òganizasyon ki te rele Front de Résistance Révolutionnaire de l'Artibonite, ki t ap mande demisyon Jean-Bertrand Aristide, rebèl sa yo te ensandye plizyè edifis piblik. Soulèvman sa a, li te etann. Sou lòt vil tankou Kap-Ayisyen, Ench se youn nan gwo evenman ki ta pral kontribye a depa Jean-Bertrand Aristide kèlke semèn pli ta. Se te yon plezi pou nou te avèk ou jodi a pou nou te prezante w podcast sa. Kote nou te pale w de yon ansanm devenman ki te make istwa peyi Dayiti yon 5 fevriye. Nou te pale de 5 fevriye 2004 kote rebèl ki t ap goumen kont Janbètran Aristid yo te pran vil Gonayiv. Nou te pale tou de yon konvansyon ki te siyen ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn yon fason pou te konsolide. Lamitye antre de pèp yo. Se te nan dat 5 fevriye 1890 e nou te pale w osi de sinyati de premye konkòda ant gouvènman ayisyen avèk le sen syèj ki se legliz katolik. Mèsi dèske w te pran tan pou w te tande pòdkas sa. Nou envite w. Abone ak paj la pou kapab resevwa yon notifikasyon de nouvo podcast ke nou genyen pou nou soti. Pa bliye tou aktive ti klòch la, paske si w abone ou pa aktive ti klòch la, se kòmsi w pat fè anyen paske w pap okouran de lòt podcast ki pibliye. sou platfòm nan. Istwa nou bèl, istwa nou bèl, istwa nou kòm pèp se yon bèl istwa, men malerezman nou tonbe byen ba kote nou ye jodi a, malerezman nou pa apwopriye de istwa sa pou nou fè l fyète nou e pou nou kapab kanpe doubout pou gade nenpòt ki pèp sou latè nan je pou nou di l Ayiti se yon gran peyi. Non pa m se Gumidor Vilma, mwen te kontan pou m te avèk nou jodi a. Mwen ba nou randevou pou pwochen epizòd podcast sa ki pase sou platfòm Haïti Mémoire et Société. Nou sou YouTube, nou egalman sou Facebook.